Gloire a Jezi, mèsi Seyè. E nou salye ou menm ki pral kote nou nan lè sa. Nou prezante la kayo avèk emisyon de priyè. Avèk zanmi ou, mon frè ou, le frè Alphonse Lifrandie. Jodi a se te yon plezi pou nou antre lakay ou ankò pou nou kapab lapriyè ansanm. Nou pral priye euh, nan Colossiens chapitre 3, le verset 17. Euh, le met la vie a mande tout sa na fè pou nou fèl nan non Jezi, hein, pou nou pa janm bliye dil mèsi. Pou tout bagay. Pafwa ou menm ti zanmi, ou menm frè m, ou ka leve maten an men ou bliye di Bondye mèsi. Men avèk emisyon de priyè frè Alphonse ap antre lakay ou, gen opòtinite wi pou remèsye, pou remèsye Bondye nan minit sa. E ou menm pafwa ou konn dòmi, ou bliye si Bondye egziste pou ta di l mèsi. Pafwa ou fin manje men ou bliye pou ou ta di Bondye mèsi. Ebyen nan lè sa nou prezante lakay ou wi avèk emisyon de priyè. Nou pral remèsye Bondye paske li di nou tout sa nap fè. E se pou nou fèl nan non Senyè Jezi. E pou nou pa janm bliye dil mèsi pou tout bagay. Kèlkeswa sikonstans lavi an te ye, nenpòt jan sa ta ye. Wi, nenpòt jan sikonstans lan ta ye nou sipoze dil mèsi. E mwen vin ankouraje ou menm ke ou te sou kabann lopital la, pa bliye di Bondye mèsi. Wi menm ke ou te nan prizon pa bliye di l mesi paske mesye disip yo yo te nan prizon yo tap adore yo tap adore met la yo tap di l mesi kontanple la glwa de Dye yon tranbleman de tè te pase aa kelke swa kote ou ye pa janm bliye di l mesi e se sal di wi nan kolosye 3 17 pa janm bliye di Bondye mesi pou tout bagay.

Se pou di moun Dye mèsi. De menm ke nenpòt jan ou te ka ye, ou menm menm ke w ta gen yon bout pye, remèsye Bondye. Remèsye l paske ou gen lavi toujou. Enpòtan se pa lè w gen bout pye a non ki enpòtan, men sa ki enpòtan se lè w gen lavi etènèl la. Bout pye, menm ke w ta gen bout pye sou tè sa a, ou gen pou resevwa yon kò gloriye. Kò gloriye sa a lè w pral resevwa l, ou pap resevwa l avèk bout pye. W ap resevwa l nòmal. S on kò gloriye ki p ap gen soufrans, ki p ap gen maladi. S on kò w ap di Bondye mèsi nenpòt sikonstans. M vin ankouraje w jodi a zanmi frè m. Wi, mwen vin ankouraje w. Ou menm kelkeswa jan sa w te ye de menm ke ou ta gon bout men ou vin ankouraje w pa dekouraje Bondye konnen w la tande Bondye konnen w la paske Bondye renmen w Bondye renmen w nou menm nou pa la pou nou detwi w nou pa la pou nou dekouraje w men nou la pou nou ankouraje w kelkeswa sikonstans lan. Kèlkeswa kalamite an, kèlkeswa jan sa ta ye, se pou nou di l mèsi, pou nou remèsye non li, pou nou ba li glwa ke li menm sèl merite. M kwè sa wi maten an, nou vin lakay ou pou nou priye avèk ou. Kèlkeswa kote w ap tande nou, kèlkeswa kote ou ye.

Pran li pou nou koube pou nou priye avèk frè nou yo ki pa kapab, avèk frè nou yo ki an difikilte. Se pou sa wi nou vin kote w nan moman an. N ap priye pou ou. Paske gen sa ki vrèman santi yo imilye, ki vrèman santi yo dekouraje, ki vrèman santi yo pa kapab.

nan minit sa nou pwoche pou nou ede w lapriyè, pou nou fè w rete fèm avèk Bondye, pou nou fè w rete fèm nan konfyans, paske nou vle fè w konnen ke Bondye renmen w, poukisa w ap dekouraje, ou santi lavi a fini pou ou, ou menm ki malad, pandan w malad la ou santi w dekouraje, ou prèske di lavi fini pou ou. Ou se pa vre non. Lavi pa janm fini fasilman konsa. Lè lavi fini pou ou se lè ou fèmen je ou epi pandan ou fèmen je a ou pa t gintan repanti, ou pa t vin a la repantans. Se lè sa wi lavi a fini pou ou paske lè ou pral nan. Tou mont pou le tan ou le tènite Men tout otan w ap viv la toujou Tout otan ou gen espwa toujou Tout otan je a poko fèmen M ap fè ou konnen ke lavi a li renmen ou toujou Paske Bondye renmen ou Paske se Bondye ki mèt lavi a Se li ki odesi de tout bagay Hello poukisa wap bay tèt ou problème zanmim poukisa wap bay tèt ou problème Bondye renmenw Bondye renmenw wi poukisa wap bay tèt ou problème konsa Bondye renmenw wi zanmim. Men ou pa gen dwa ap dekouraje paske lavi a se nan men Bondye li ye. Si w dekouraje poukisa kèlkeswa kote w ye, kote w ap tande nou, n ap mande w tanpri rete konekte avèk nou pou n fè w konnen ke Jezi renmen w. Jezi renmen w. Se paske ou manke konesans de lapawòl. Se sa l di wi nan Oze. Chapitre 4 la, men nan Oze chapitre 4 la, se sa l di, vese 6 la, li di pèp mwen an ap fin peri paske li pa gen, paske li pa konnen mwen, wi, se sa l di, pèp mwen ap fin peri paske li pa konnen mwen, men si w te konnen Bondye, ou pa t ap kite, ou pa t ap kite w dekouraje nan fason sa. Si w te konnen Bondye, ou pa t ap, ou pa t ap sispann. Plenyen jan wap plenyen an se paske w pa konnen Bondye wi frè mwen. Pandan sou kabann lopital la, si w te konnen Bondye, ou pa tap plenyen konsa non. Ou pa tap di lavi a fini pou ou non si w te konn Bondye. Men se paske ou manke lafwa, se paske ou manke konfyans.

Eeh ou pa ou pa ou pa gen pou pè non paske jou je ou pa eklere a paske ou pral wè yon moun kap viv pou la glwa eeh ou pral wè yon moun ki san peche ki san defo menm ke w ta avèg sou tè sa eeh ou pa bezwen pè Bondye renmen w Bondye renmen w. Se pa paske Bondye pa renmen w non ki fè w avèg. Li renmen w tande zanmi m. Kèlkeswa sikonstans lan. E nou pa konnen nan ki kondisyon w ap viv. Nou pa konnen si w te milyonè, si w te malere. E nou pa konnen si w te granmoun, si w te timoun, si w te jèn moun. Men m vle di w kèlkeswa sikonstans, kèlkeswa kalamite a Bondye renmen w. Nou pral priye pou ou paske Bondye renmen ou. Enhen, mete Bondye a leprèv, fè l konfyans. E sanntifye lavi ou avèk li. Enhen, se pou sanntifye lavi ou avèk li. Paske Bondye mete pou nou priye pou ou. Mwen se paske mwen renmen ou. Menm jan Bondye renmen ou la, mwen mwen renmen ou tou. Mwen priye pou ou, mwen vin kote ou. Pou Bondye pa dekouraje ou. Ou pa bezwen dekouraje non zanmim, paske Bondye renmen ou. Mezanmi, se sa l di nan 1 Jan chapitre 4 le vèsè 7, li di mezanmi se pou nou youn renmen lòt, paske renmen sòti nan Bondye, wi, renmen sòti nan Bondye, se pou nou youn renmen lòt, men kòman pou m ta fè pa ankouraje ou nan Kris la? Fòm ankouraje wi paske Pyè tap voye ankourajman yo bay patizan Kris yo enhen disip yo se sa yo tap fè wi ankouraje frè yo pou yo rete fèm nan Bondye pou yo pa dekouraje pou yo kenbe pou yo pa dekouraje se sa wi enhen yo te toujou rete nan lansèyman yo tap aprann lapawòl yo tap lapriyè ansanm. Ebyen jodi a se moman sa wi pou nou priye ansanm jodi a se moman pa ou pou nou lapriye ansanm jodi a se moman pa ou pou nou panche sou jenou nou ansanm jodi a se moman pa ou pou nou chèche Bondye ansanm se moman pa ou pou nou chèche Bondye ansanm wi men se sa l di nan nan tande sa l di nan nan jan chapitre 4 nan jan chapitre 4 le vèse premye Ou di kijan fè gen Kijan fè gen moun nan mitan nou Sa son bèl pawòl wi Wi kijan fè gen moun Kijan fè gen moun nan mitan nou Konsa Kote sa soti

nan kè nou an. Se move lanvi wi zanmim. Eske w pa kwè sa? Se move lanvi wi kap goumen nan kè nou ki fè yo di sa nan Jan 4 vèsè premye a. Men, kòman fè gen goumen nan mitan nou konsa? Si pat gen move lanvi nan kè nou pa tap gen goumen non zanmi m aswè a maten an nou vin kote w pou nou fè w konnen mete Bondye a leprèv tande chèche Bondye chèche leprezans li li lapawòl li li non li lapawòl li pandan w ap li l pawòl li epi se konsa lap fè wout avèk ou. Se konsa Sentespri ap demere nan vi ou. Se konsa Sentespri ap fè wout avè ou. Se konsa wap gen plis lanmou. Se konsa wap wè chemen lavi a bèl pou ou. Gade, chemen lavi a pap bèl paske ou pral gen bèl bagay sou tè sa non. Men map di ou fikse je ou sou sak nan syèl la. Paske toutotan wap viv dan laglwa de Dye, chemen lavi a bèl pou ou. Li pap bèl non paske map di ou bagay materyèl. Mpa vin di ou sa maten an non zanmim. Men vin douse men lavi a pral bèl pou ou paske ou pral viv pou letan e letanite ou pral gen kò gloriye ou pral viv pou laglwa de Dye se la wi chemen lavi a pral bèl men chemen lavi a pral bèl ala bèl sa pral bèl lè tronpèt la va sone lè n prale tou wè pandan n te sou jenou nou nan lapriyè tronpèt la sone li pase pran nou pandan n te sou kabann nou nou t ap dòmi pandan n te nan travay la epi nou t ap fon travay Depi pou twonpèt la sone lè n gade pou n wè n ap transfòme pou n ale a la bèl lavi sa pral bèl eh lavi a pral bèl pou ou zanmi m lavi a pral bèl wi lavi a pral bèl pou ou ou pa bezwen okipe w ak sa k ap pase sou tè a paske nou konnen tout sa k ap pase sou tè a se bagay k ap detwi lavi nou se bagay k ap detwi lavi nou Ou pa wè lè lè disip yo tap preche levanjil tout kote yo pase se prizon yo te pran kòm repantan kòm rekonpans se prizon wi yo te pran kòm rekonpans men Etienne se avèk kout wòch yo te tiye li men li tap dil wè laglwa de Dye pandan lap resevwa kout wòch yo men li te wè laglwa de Dye lavi a te bèl pou li wi. Lavi a pa t bèl pou lachè a pandan lachè a t ap pran kout wòch yo, men pou lespri l, lavi a te bèl wi, paske l te wè laglwa de Dye. Zanmi m, konsa, pa kite yo mennen w nan egzijans lachè a non. Gade, rete konekte non, zanmi mwen. Rete fèm nan konfyans Bondye a. Rete fèm nan konfyans Bondye a non, paske Bondye kapab. I ka fèl wi. Wi i ka fèl ou pa kwè sa? Ou pa kwè sa? Bondye kapab jis i kapab el re kapab ankò. I kapab. Nou pral lapriyè pou ou wi zanmim. Sepman nap di ou rete fèm nan Bondye tande. Rete fèm. Epi tout sa wap fè pa janm bliye di Bondye mèsi. Se ak emisyon sa m antre lakay ou maten an pou toujou. Rete fèm nan Bondye. Pa wè wap viv yon fason ki pa konfòtab sou tè sa pou di konsa ke ou pap remèsye Bondye. Non, pa fè sa. Gade lavi, lavi vrèman lavi ki pap janm fini an se nan syèl la wi ou pral rejwi l. Ou pral rejwi l. Paske nou konnen sou tè sa se sèl bagay kap detwi lavi nou ki genyen. Men nou bezwen bagay ki pou ranfòse nanm nou, ki pou konfòte lavi nou, ki pou konfòte lespri nou, ki pou fè nou rete konekte, ki pou fè nou ret fèm pou nou pa dekouraje. Ebyen nou vin kote w aswè a, maten an, Pè de Glwa. Pye nou vin kote ou seyè pou nou priye pou yo nou vin priye pou yo nap priye pou yo seyè paske ou se mèt lavi a eh nou pral apwoche dispoze ou lespri ou dispoze nanm ou dispoze kè ou kelkeswa sa w tap fè pa di konsa ke sa wap fè a pi enpòtan non kelkeswa ou te nan machin nan kas ou va nan zòrèy ou eh ou va lapriyè avèk mwen kelkeswa kote ou ye an.

Ke ou gen plis konfòm. Lè w ap lapriyè, santi w pi pre Bondye. Annou priye ansanm. Lè w ap lapriyè, ou santi w fò, ou santi w fèm, ou santi w gen kouraj. Se de bagay ou kapab rankontre avèk Bondye. Se medite lapawòl e lapriyè. Pa janm bliye fè sa non zanmi mwen. Toujou li Bib ou chak jou. Menm ke w pa ka li anpil, menm yon grenn vèsè, de grenn vèsè la bon pou nanm ou wi.

Yo tankou yon lyon, se sa l di wi l ap vini tankou yon lyon k ap devore moun, k ap veye moun pou l devore l. Ebyen, nou menm nou vle, nou vle se pou nou franchi, se pou sa nou vin lakay ou zanmi m, se pou nou franchi, franchi, men franchi sou jenou w, franchi sou po vant ou, blayi w nan pye mèt lavi an.

Le gran achitèk, le wa de glwa, ou se mèt lavi nou, ou se Bondye vivan. Ou se Bondye ki kreye syèl la avèk tè a. Ou se Bondye lè ou pale, men pèsòn pa ka kanpe devan ou Seyè. Ou se Bondye, Seyè Dye ki gen tout pouvwa. Se ou menm Seyè ki gen tout otorite, ki gen tout kapasite. Se devan twòn ou senpman pou nou kapab pwoche. Seyè nou santi èdmi an sòti pè de glwa a pou l fini avèk nou pafwa èdmi an sòti pou l fini avèk lavi nou pafwa seyè gen sa ki dekouraje pafwa gen sa ki pèdi konfyans yo ki pèdi asirans yo ki pèdi tout konviksyon yo te gen Akoz de yon soufrans, akoz de yon maladi, akoz de yon pidemi, Seyè, ke y ap travèse. Ebyen, Pè de glwa, nou pwoche devan w pou yo nan minit sa. Ou kapab rekonfòte yo ankò, Seyè. Ou kapab fè yo konnen, Seyè, ke tout pouvwa a se ou menm ki genyen l. Ou kapab fè yo konnen se ou menm sèl ki kapab ba yo lavi ankò. Wi, ou kapab fè yo konnen se ou menm sèl, Pè de glwa, ki kapab ba yo konfyans ankò, ou kapab fè yo konnen Seyè menm ke y'ap soufri, men soufrans sou tè sa pa itil anyen, men se laglwa de Dye sèl ki itil yon bagay. Ou va fè yo konnen Seyè si yo pèdi konfyans sa, si yo pèdi asirans sa Seyè, ke yo p'ap viv pou leta letènite, paske depi yo mouri Seyè Dye san konfyans, depi yo mouri san asirans, depi yo mouri san konviksyon,

Men pou nou swiv Bondye wi a, men nou bezwen konviksyon, se pou nou gen detèminasyon. Lè èdmi an kanpe devan nou, lè dyab la kanpe devan nou, li di non, men nou se pou nou di wi, paske n ap sèvi yon Dye vivan. E se pou sa ke li te mouri sou lebwa de Kalvè, pou li te kapab efase peche nou yo, pou li te kapab akòde nou pòptinite pou nou prezante devan twòn li. E se pou nou pa wont, menm jan sèvitè a di li pa p wont pou levanjil. Nou pa ka wont non pou levanjil. Nou pa ka wont pou n pale laverite. Nou pa ka wont pou n preche labòn nouvèl. Nou pa ka wont pou n prezante devan ou, Seyè. Men se pou sa w te akòde n opòtinite sa a, pou nou pa t nan pèdi tan al devan sakrifikatè pou fè sakrifis pou nou. E pou sa, wi, Seyè, ou te akòde n opòtinite sa a, pou nou te toujou prezante devan ou, pou nou te toujou vin lakay ou, Pè Sen, pou nou kapab franchi sou po vant nou, Fache sou jenou nou Seyè pou nou kapab pale avèk ou Seyè Wi pou nou te kapab pale avè ou Ebyen eh Pè Sen Nap pale avè ou nan minit sa Seyè Nap pale avè ou Seyè pou sa ki pa kapab yo Nap pale avè ou Seyè pou tout sa ki dekouraje Wi, sa ki kap kap travèse yon moman difisil, yo panse lavi a fini pou yo. Wi, nou vin kote w Seyè Dye pou n pale avè w pou yo. Tout sa ki santi ke y ap travèse yon moman, a, yon moman difisil, yon moman ki ki vrèman di, yon moman yo pa kapab ankò, men nou vin kote w Seyè pou yo. Nou vin kote w wi pou yo Seyè ou kapab rekonfòte lavi yo wi ou kapab ou kapab Seyè paske ou gen tout otorite ou gen tout kapasite ou gen tout pouvwa Seyè ou va fè yo konnen Bondye ke se ou menm sèl ki mèt lavi an ou va fè yo konnen se ou menm sèl ki bay moun lavi. Ou va fè yo konnen se ou menm sèl la. Enhen, se ou menm sèl Seyè. Lè ou pale, pa gen moun ki ka kanpe devan ou. Se ou menm sèl lè ou pale, pa gen moun, Seyè, ki ka humm, enhen, ki ka di non sa ou di a li pa dwe fèt. Paske Seyè, se ou menm sèl ki Bondye a. Se ou menm sèl Seyè ki gen tout otorite. Enhen menm satan le dyab li pa ka kanpe fas ou paske li pa gen pouvwa sa se seyè pouvwa ou se tankou yon boul dife depi ou lage yo kote li gen poul boule tout vye pay chèch ou li gen poul boule yo tout kote peche ye li gen poul detwi yo.

E sa e? Wi, se sa CVT ap chante la. Enhen, wi, fò, ebe, se sa manm ap di ou. Ou fò achte son jèn, oh, ou pou ele bon Dje. Oh, maten an. Ou fò achte son jèn, oh, ou pou ele met la vi an. Paske pou sache l. Paske pa fò santi wap imilye, vre. Mè si te fò achte son jèn, oh.

Fè ou tounen vin jwenn ou papa paske ou kapab paske ou kapab Pè Sen ou kapab ou gen tout otorite ou gen tout kapasite Seyè fè ou tounen vin jwenn ou non Woo fè ou tounen Seyè paske lakay ou gen gras li gen benediksyon pou tout moun ki kwè nan ou Woo o non de Jezi lakay ou gen benediksyon